Map mete, wè m gen yon gwo pot dlo, map mete 3 ladan, epi m pap mete tout ani, stan anis lan ladan, just like 3 or 4 will do the deal.

Se sa a. Se menm ti etwal lan. Se esans lan. Wap sèlman mete ti esans lan pou ranfòse gou an. Ede, se pa, se pa imitasyon, se ekstrè. Si ou ka jwenn ekstrè an, li pi bon ke imitasyon. Anyway, nap kite dlo an bouyi e pi nap tounen talè. Kounya m pral mete suk la nan dlo an. Ou pa oblije kite dlo an bouyi pou mete suk la. But mwen menm m te kite kanèl la fè yon bon ti deten avan. Ke ou pa oblije fè. Konsa tou gen moun ki konn mete yon ti jiwof lan dlo an. Pou gou an. But mwen menm m pa mete jiwof. So nap mete sucre, li pran anpil sucre paske se likè nap fè. Fòm mete anpil sucre pou m kite l bouyi pou dlo a redwi. E pi map separe, map separe siwo an an 2 pòsyon paske se se 2 likè ke map fè. On likè wouj jan m te di an avèk on likè vè a.

Ou pa vle pou fè yon likè epi pou likè a dlo kankou yon ji. Yon ji wouj oubyen yon ji whatever koulè ke nou fè l la. Se siwo, siwo. Ou vle lè w mete dwèt ou ladan pou Pou l fè yon ti kole. So dèfò l ap pran anpil anpil sou. M sonje lè m te timoun Ayiti lè manman m te konn ap fè li ke men menm avèk frè m yo nou toujou kanpe sou 2 liy. Lè lap fè likè a kremas pase pou nou ka niche menl fini pou n ka niche bon niche whatever bagay li te use pou l fè yo an pou l niche lè konsa l fè 2 kalite li fè youn avèk kleren pou granmoun youn san kleren pou timoun bat ou konnen timoun visye ou toujou vle sa sa yo pa vle ba ou an e li menm ou toujou vle pou goute anyway but umm. One thing about lakay mwen lèm tap leve Ayiti kremas avèk likè se pa sèlman holiday nou te konn bwè sa, nou te konn bwè sa chak dimanch tou paske chak dimanch aprè dine manman m toujou òdè gato m pa konnen pou moun petyonvil si nou konn patisri Marie Béliard Te toujou te konn order gato la ou byen nou fè pwop gato nou lè konsa lè nou fin manje nou nou lè nou fin manje dine le dimanch kounya aprè sa nou gen gato avèk likè ou byen avèk kremas whatever sa ou vle an e toujou gen tout koulè likè. Chak dimanch yo pran yon koulè. So, this is what it looks like. Ou wè koulè an chanje a koz de kanèl lan. E lè n fini fò nou koule l tou pou n retire tout ti ma kanèl yo. Ou wè kanèl lan li ouvri, li fè ti branch ti branch paske kanèl sa e kanèl ki ba la. Se pa e premye po. E e pye bwa a. Sa e lan mitan an. Lan mitan an konnen l pi fè li woule. E an suk la ap fonn la. Li santi bon ti moun. Li santi bon anpil. Konnen. Moun ki konn bwè te kanèl yo nou konn sa map pale. Santi trè bon. Mwen nou konnen kanèl bon pou nou anpil. Kanèl bon pou dijesyon nou. Li bon pou moun ki fè suk. Lè w fè te kanèl. Ou fè te kanèl avèk jenjanm. Lè w fè suk ou bwè sa le maten. Ou gen dwa bwè li. E anvan ou dine, ou bwè te kanèl anvan ou dòmi, ou pa mete anpil suk ladan ou sèlman brak li. Kanèl la pou kont li lè ou metel nan te an li dous. So manmanm konn bwè li san suk, kanèl a jenjanm san suk. Kanèl la bal suk pou kont li. So nap kitel san kouvri, nap kitel bouyi pou li ka redwi pou nou gen siwo an. So I'll be right back Hey um Kounye an li fin bouyi Mwen retire epis yo ladan Men konsistansi an Bon ou konnen li cho toujou li Se sa fè li pa kole Ou wè tout suk la vin kristalize sou kote bonm nan Kounye an sa m pral fè Nou sonje m te di m ap fè 2 kalite Kounye an sa m pral fè M pral m ap separe siwo an pou m ka mete koulè an ladan men map tou koule l pandan ke map separe l mwen gen helper m gen manman m kap ede mwen atansyon wi ou konnen li cho m pa vle vide l sou dwèt ou non so e konsa siwo an ye guys nou pa fon ide jan l santi bon ooh eskize Yon bout po sitwon ki tonbe la la. Yummy. Nou al mete lan sa. Pou n ka fe pou lot koule a. So, lè kon sa ou itilize cheese cloth la, ou konnen cheese cloth la li menm li kenbe tout ti pay net. Tout ti pay yo rete lan cheese cloth lan. Pa gen. Bon sa gen la pa pran tout sa m kite an lan. Men kleren an m pa mete l la nan kounye an. Rès la m ap vide l lan lòt bòl la. Kleren an m pap metel la nan kounya ou konnen se li cho si mal mete kleren an lap vin bagay alkòl lan se lèl frèt nèt map mete kleren an nou menm ki jwenn kap jwenn bon kleren nazon nou menm kap jwenn bon kleren nazon Moun ayiti yo nou konn sa map pale lèm di kleren nazon an li menm li menm ki bon pou bagay sa men sou pa gen kleren nazon ou gen dwa itilize wonm babankou oubyen nenpòt lòt bon wonm oubyen vodka ou itilize ok So, mwen fini. Mwen te gentan fè kremas. Mwen bal kole kremas mwen talè. But nou menm, mwen gen kremas mwen la ke mwen te fè. Menm la. Si nou bezwen resèt kremas la, mwen gen videyo. Nou ka al gade. Mwen bal kole kremas mwen tou yon lòt moman. Si nou bezwen resèt lan nou gen dwa al gade sou paj mwen an nap wè resèt kremas lan li an 2 pati kounya la siwo an map kitel la pou li byen e detenn gen manmanm kap ranje ti twal gaz la mwen bò bouch la pou tout kòl pa al tranpe lan bonm nan ou konnen timoun visye lè nan ayiti. Nou toujou ap niche. Mwen al rense dwèt mwen epi pou m mete koulè yo la. Kounye a mwen al mete yon ti esans ladan. Nou pa mete twòp esans non pou l pa overpower. Paske ou vle pou chak gou yo byen distenk. So sa se ti esans aniz. Mete yon ti aniz ladan. Kounye a m pral mete yon ti noyo. Sa se esans Ayiti wi. M t al Ayiti m t achte yo wè lan famasi Vitalèr nan. Se pa vye esans ba imitasyon. Sa e bon bagay. Meton yon lòt ti kiyè. Tako sa li kò li gen non sèlman li gen bon gou epi li santi bon. Epi ala sa map mete wouj lan. Map mete yon ti vaniy la dan. Mpa mete, mpa mete vè la nan. Mete. Mete la met yon ti gout tou piti la dan. Li pap chanje koulè an twòp. Ou wè koulè sa ki la dan se kanèl lan avèk ane twale an ki detenn konsa ki vin fèl koulè sa. Se pa koulè mwen ko mete la dan. Now, mwen gen esans grenadin nan. Se toujou nan farmasi vitalya m nan m achte l Ayiti. Wè, li tou nèf. Konn m al retire ti tep lan. Te te te pep lan pou l pa t tonbe nan malèt mwen. Bat gen kèk kote isit yo vann yo tou wi. Moun ki rete nan Nouyòk. Ou byen zòn e Florida, Miami yo, nap jwenn yo, se pa tout kote nan Florida. Ate mwen menm bò kote m ya pa gen, pa preske gen bagay ayisyen. Vwa se sa. E fi tout sa yo se ekstrè a yo ye, se pa imitasyon. Mete sa nan sa, se li menm map fè wouj la. M pa t mete twòp. M pa vle l vante tou non. Fèmen pou mwen silvouplè manman. Ok. Nan gode al tanpè. Kounya mwen metel bouyi, m te kitel bouyi for pou 2 zè de tan e demi, ou konnen fok li te bouyi pou dlo an fon ti redui pou suk lan poul ka bay paske ou wèl konsa la, lèl fin rete kounya li pwal vin on ti jan pi kole. So kiyè sa si map itilize pou wouj lan paske ou wè lè ou vin mete esans e bay lan ladan an. Wè koulè linyen an. Gen moun ki konn mete esans sa ladan sèlman yo pa mete lòt koulè ladan. Bat map mete yon ti food coloring. Kiyè sa li menm map itilize l la. Sa wè suk la kòmanse ap bagay la sa. Sa e kiyè k tap brase l depi talè a. Lè li tap kuit la. Pa wè kote ti pwent lan ye. Ou konn kite yon ti pwent nan bagay sa yo pou w rale ti pwent lan. Ok. Li ap tou louk. Ok. Pou wouj lan, paske m ap fè de kalite, m ap fè wouj, m ap fè vè. Timoun mwen yo renmen wouj. Bon e ti fi m gen. Yo renmen tout bagay wouj. So, m ap mete yon few drop. M pa mete twòp paske ou pa vle pou gou an vin bagay li poul vin amer wè wè janl komanse byen bel la gade yon bel likè ou make sure ou byen mix li pa bliye m poko met kleren an nan timoun e kleren an ki wal fè bagay la byen travay la m pap mete trop kleren ladan paske se M gen timoun ki bwal bwè ladan. But ou mete kleren tout taste. M gen yon ti vè la. Pou m mete l ladan pou m wè ki jan koulè a ye. Li bezwen yon ti koulè toujou paske li too light.

Mwen vide sa, mwen remete yon ti gout pou mwen koule a. Mwen met yon ti esans grenadin. Men koule li e la, li yon ti jan light. Li yon ti jan light toujou. M renmen lè koulè yon ti jan pi pwononse. M ap met yon ti esans grenadin ladan ankò. Eman m gentan klin boutèy la mwen la byen klin.

Enfini, mwen rekòmande ke nou sèvi avèk food coloring liquid la olye de jèl la, paske pou mwen menm likid la pi bon. Jèl la yon ti jan gen yon bitterness ladan ke nou pa vle, bitterness la yon ti jan pi pwononse nan jèl la ke nan likid la. But se yon kesyon de preferans. So janm te di a nou mete suk nou bouyi avek tout epis nou avek epi yon ti pence sel ou konnen pou balanse sweetness la yon ti po sitron tou piti. Kounya la m mete essence lan ladan avek mete plizyè kalite essence. Epi koulè a. Kounya pou mwen menm li bon konsa. M pap fèl twò wouj paske tank li wouj se tank e bitterness la ap bagay. Men kou banm metel anba limyè sa pou nou wè. Men koulè a. M pa konn si nou wèl byen. So pou mwen menm son bèl koulè. Map kite li poul fè yon ti yon ti cool off anvan ke mwen vide alkòl lan ladan. Paske m pa vle al mete alkòl lan epi kounya pou ou konnen chalè an bwal bagay alkòl lan. Kounya nou bwal fè vè lan. Yon ti likè vè. Epi gen lè nap fè plizyè koulè li kè gen yon ti bagay karaf ke yo vann ki gen plizyè konpatman. Ou gen dwa fè tout koulè epi ou mete yo lan karaf lan. Li trè bèl. Sitou pou holiday lan. Li fè tankou yon christmas tree. Paske gen plizyè koulè ladan. Nan sa se vè a la map fè la. Nan li pa dòk konsa non ou konnen. Li lan bòl. Bay la li e li parèt dòk. Nou wè konbyen m te mete la an wouj la pou l te ban koulè sa. Sa m pral fè, m pral pran yon lòt ti vè. Ban m ouvri sa. Pou mwen teste koulè an. Paske m pa vle l twò dak an tou. Anyway. Make sure koulè a byen melanje nan siwo an. Men bagay sa se pa e pa bagay pou nou bwè yon doum tou lè nou rete. Sa yon ti green light li ye. M ap mete yon ti koulè ladan ankò pou l ka just a little bit darker. Paske it's very very light. M pral mete menm kantite a ankò la la. Pou l ka just a little darker epi that's it. We'll be good to go. Yon lòt ti kiyè. That's it. We have enough. Kounye a koulè sa yo pral pèdi lavi yo la. Fini m fin sèvi avèk. Timoun yo pral pran yo pou y al fè Play-Doh. Pat a modle. Anyway, nou te mande m pou m fè videyo yo an kreyòl, so m fè videyo an kreyòl pou nou, moun mwen yo ki t ap mande m yo an kreyòl lan, m pa fè l an anglè. Nou wè m te pran nòt, m te di nou m t ap pran nòt. Woo bòl la cho! So, mwen genyen makawoni, Ke map fè pou nou pa demen non. Se ki jou ki Christmas? Bon map fèl pou nou dimanch si Dieu veut. Map fè macaroni an but m pap fèl avèk jambon. Mwen te fè youn a jambon deja, map fè youn a shrimp paske pou moun map fèl lan moun sa yo yo pa manje yo pa manje kochon so map fè la chwèt pou yo bon map fè yon video kote map fè li epi mwen gen yon upside down panapou cake ke mwen map fè tou demen si Dieu veut so I think that the next video is gonna be the upside down panapou cake and then Sunday map fè macaroni So koulè an bon. Men janm di an son kesyon de preferans. Nou gen dwa vle l pi fonse ou byen nou vle l pi light. So pou mwen menm koulè sa a li perfect. Bon m mete e yon ti wouj lan lòt ti vè a lan pou m mete l kòt a kòt pou nou ka wè jan li bèl.

Mpral mete nan boutèy pou yo, map ba yo pou pou holiday lan. Nou fè sa chak holiday season, nou bay kremas avèk liquor. Kòm paske yo konnen yo renmen manje nou, yo renmen drink nou, yo vrèman embrace culture nou. So. Map kitel cool off epi lèl fin cool off map ajoute kleren an ladan epi poum mete yo lan boutèy but nou konnen deja ke lèm fè boutèy yo mwen toujou seal bouchon yo avèk wax sa fè mwen seal li avèk wax lan premyèman li vin pèmèt ke drink lan pa tonbe. Epi li konsève plis tou. Paske se bouchon lyèj ke boutèy sa yo genyen. Se pa skrou e kap yo ye. Se bouchon lyèj. So li pèmèt li pa tonbe. Epi li konsève pou pli lontan. So map kite l cool off. Epi map tounen talè.

N ap mete 3 ti tas kleren ladan. Epi n ap goute li pou nou wè kòman gou an ye. Si l manke, n ap mete ankò. So, banm mete nan sa. Bann nou konnen lè li fin frèt nèt nèt, then li pral pi sticky ke jan li ye kounye an. Kounye a li pa fin twò twò frèt. M bezwen fini a sa paske m gen lòt bagay ke m pral fè. M pa ka rete chita nan sa a. Ok. M pa bezwen l twò e e gen twòp alkòl ni m pa bezwen li manke non plis tou. M pa bezwen li gen twòp paske gen moun ki pral bwè l ki va pran twòp alkòl oubyen y ap kondwi. But m pa bezwen l manke. So, n ap fèmen ti vè yo pou nou goute l. Pou nou wè kòman alkòl lan ye ladan. L ap pran 3 lòt ankò, daprè mwen menm. But si nou jwenn ronm babakou lan. Se sa nèt. Nou pa bezwen mete tout likid sa a ladan. Paske ronm babakou lan li strong. Li pa pran anpil li twòp likid. So nap Nap tou ajoute nan sa a tou paske yo se menm bagay la. Depi youn manke l sou 7 lòt la ap manke sot tou ajoute l. Jen mte retire kanel yo a netwaye mte retire tout epis sa yo ladan but mte gen yon ti po sitron lè mte fin koule li mte remete yon lòt ti po sitron ladan ankò pou li ka bay yon ti flavor more. Mwen bay mari m fon ti teste pou l wè.

Ok mal selman fill 2 bottles for you guys like I said m pa rekomande nou achte kleren sa m prefere nou achte barbancool si nou ka jwenn but but si nou pa renmen anpil kleren nou vle achte li it's fine. Men si nou nap bay moun ki renmen kleren liv Barbancourt lan ap pi bon. So mal fil 2 baro sa yo epi nap wè kontras lan nan baro an vè lan avèk on vè on wouj baro yo yo clean yo sanitize deja so map pe plen mete wouj lan first. Like I said lè li fin fret then lap on ti jan pi kole. Kounye a li pa telman kole paske li pa li pa fin fret net. Alè nou konnen lè nou fè siwo lè l rete li vin kole. Lè n ap vide l, pa vide l twò vit tou. E make sure nou kontwole lè n ap vide li paske nou pa vle pou boutèy nou vin twò plen epi pou li ranvèse nan antonwa a.

Kremas avèk gato, ti ti patisri yo, ti napoleon, ti pait feuillete, nou toujou manje sa avèk li. Li pa oblije fòk se holiday, nou gen dwa fèl dimanch nou fin manje epi nan aprè midi nou chita nou anvi pran yon desè. Epi nou gen ti likè nou, ti kremas nou, nou pran avèk li. Paske le plis souvan, lè n ap fè de, lè n ap pran desè an Ayiti, e bagay sa yo nou sèvi. E pa menm jan avèk lòt moun yo manje cookies avèk ice cream, cake avèk ice cream. Menm ice cream, le plis souvan n ale nan, nan ice cream shop lan. Nal achte ice cream. M sonje te gen yon bagay ice cream Petyonvil ki te rele Carnaval. Te gen yon ice cream yo te konn fè ki te trè bon. M pa janm jwenn ice cream sa a okenn kote. Se te krèm kokoye yo te konn fè Carnaval an. Krèm sa a, m te konn achte li Ou manje baa la li on ti jan la kòl epi li pa fonn menm jan avèk lòt krèm yo li pran tanl poul fonn nan moun bay sa ou pa jwenn yo pèdè map rakonte timoun yo jan de manje jan de bagay mte konn manje ayiti may mwen di ou pa nan peyi ou ankò pitit ok tonton pa nan peyi ou hein pase bagay yo trè diferan yo diferan anpil. Humm saveur yo pa menm. Em konnen e pa taste bud mwen k chanje paske chak tanm al ayiti gen de ti kote w ale w al dèyè yon bagay lè w rive li raple w anfans ou paske ou jwenn menm se epis yo se kalite bagay yo itilize pou fè manje a. Ok guys mwen plen 2 boutèy pou nou bon m mete l bò kot kremas yo m ap fin plen lòt yo aprè se bay m pral bay pou mwen fè pou m bay moun so here it is I have my liquor bon m mete vè a l anplis anba limyè a.